Salut salut bonsoir a chak moun ki pral gade ti tèt vidéo sa mezanmi mwen salye nou nan non Jezi e map di nou bon kouraj pa dekouraje ak lavi ok konsèy pam pou nou avanse kwè nan Bondye priye pa fè tenten pou tenten epi Bondye ap pase avèw ok mwen di nou mèsi ou menm ki pral gade vidéo sa ba nou yon like abòne avèk chanèl nou an. Konsa ou pap regrèt mezanmi. Mwen pote yon ti tèt zen pou nou chanèl la se Nadwen Yves chanèl sa nou jwenn feyton sou li nou jwenn manje kwit manje ayisyen sou li ok chanèl la gen anpil bagay ladan anpil videyo bèl ti feyton sou li li gen kote mwen kwit manje ayisyen lalo ayisyen ok abòne avèk chanèl la pou nou kapab ankouraje m e m pote zen pou nou tou nou pap regrèt. Alright map travay poum pote bagay ou abone a chanel sa ou pap regret. Bò kote pa nou gen Blondedy Ferdinand kap fè koze sou entènèt lan la a mezanmi nou konn fanm ayisyèn sa yo se yo kap mennen nan moman la nou genyen Fednaelle François kap fè bagay sou entènèt la moman sa se moman pa moun yo mezanmi pa rayi yo pa kritike yo an al gade koman Blondedy ap fè bagay sou entènèt la gen koze. Fednaelle, koze milyonè Fednaelle mezanmi nou pral jwenn sa nan ti tèt videyo a. Ann al swiv ansanm avèm.
Bèk moun Lafrans ap beke, ap beke toujou haha e moun Etazini menm yo kòmanse lage kò yo. Donk n ap pran l pa peyi, n ap pran l pa peyi. Etazini ap ouvri jipon l nan koze milyonè a, operasyon milyonè a. American an jeneral sou moun yo rele, moun yo voye, moun yo fè tout kalite bagay. Moun la frans ahh ap gade se a beki so m bezwen konnen fanatik yo bonswa planèt mwen tande w depi chili moun chili menm pa nan afè moun menm m pa tande moun chili chili gon pakèt fed la menm m pa konnen si se yo pa sou chanèl la yo pa jwenn nouvèl la m pa konnen ba radyo ofisyèl. M pa konnen, ou genlè pa jwenn, ou pa gen moun Chili. Moun Brezil, m pa tande yo. Moun Kanada, yo kòmanse ap byen beke. Moun Kanada ap byen beke. Moun Etazini menm, e gran jipon, gran lann de limena, y ap ouvè kò yo. Epi gen moun Ayiti k ap plenyen, yo di yo vle patisipe tou. Non, Ayiti, nou pa nan Ayiti. Ayiti, si w gen yon bagay nan men w, mèt ba yon lòt fwò ki bò kote w la. Ayiti, moun Ayiti ki ta vle patisipe, si ou gon bagay nan men ou, e pran lari a, m pap ba w manti, w ap jwenn yon pakèt moun ou kab ede. Ok. Nou pa nan Ayiti, sou oken fòm nou pap janm nan Ayiti a ditou. Moun Ayiti mèt kriye. Sof ke ou fè transfè a voyel lòt bò n pa konnen e moun lòt bò voyel pou nou ok men nou pa nan ayiti ditou ni nan sendomeng aswè nap kontinye pale analiz e bon pandan nap pale a nou gen 59 moun la an nou mete zèl la cachup la anba live la so nou pa ka live la bliye nan epi m la o e men moun sa nan gwoup m la kel pa konnen lap ekrim tande m li mesaj a ou t reponn tande. Ban mwen ban mwen Ban m gentan mete cash app la avèk zèl la anba live lan. Nou panse operasyon milyonè a se yon jwèt li te ye? Humm. Nou panse e te yon jwèt? Banm mete nan ba live lan. Se trè enpòtan. Pataje live la timoun pataje pataje trè enpòtan patajel. An nou gade oh. Fòm metel a gen moun ki ap pede mandem li menm a tout mwen fè live lan gen moun ki stil ap mandem.

Ok Bon mwen tou mete live la sou Facebook osi Parèt yon fon ti pasyans Ok la m pral bay nimewo zèl la Tout moun pran telefòn nou make li Paske mwen anpil moun ap rele m Yap mande m nimewo a toujou Pandansetan nou bal nou nou dil nan video lè nou live nou fè menm bagay la epi moun yo toujou ap mande nou nimewo zel la ok. Nadia kòman ou ye Nadia. Kòman ye Nadia? Hum. Zoom nan reyinyon m pat konnen men m pran apèl epi moun kanada tout moun kanada genlè wèm mwen nan kèk ti bagay prive m wi e kareman moun kanada relem sou zoom se ooh.

Eske.
Ebyen la guys nou gen Queen nan la Nou gen Queen Blondedy kap fè bagay la kounye a Se dyaman, lò Kap klere sou Queen nan mezanmi Se tan pa yo Lè se tan pa yo dil se yo li ye Ok kon di Fednaelle Se yo se pa ou li ye Se mwen li ye Ok se tan pa medam yo kap briye nan moman la mezanmi Bagay yo Vreman vreman nice Mwen mrenmen l. Ok, tout medam ayisyen yo ap byen fwape la, ap byen travay. Konpetisyon yo ap fè pou yon pase devan lòt lan, li t vrèman bon. Ok, tout moun te ka avanse kreye yon bagay. Konsa l t ap bon, peyi nou an t ap sispann pòv. Medam sa yo, nou sipoze renmen tout medam sa yo k ap fè efò paske se yo menm ki figi Ayiti, se yo menm demen si Djeve t ka retire peyi a nan sa li ye a. Ok, youn ladan yo kapab retire peyi a nan sa li ye a paske si yo gentan milyonè youn ladan yo ta vin. jwenn mwayen li prezidan peyi a li pap sousi ayiti trop pasel gentan gen lajan yo se avni peyi nou ann renmen yo ann sipote yo ann ba yo push ok tout medam yo merite push pouse yo ok sa se blond kap klere la men queen nan mezanmi gen bagay nan men queen nan la m pa konn si nou wè sa. Queen blondedy gen bagay nan menl ok e queen nan ap fè bagay ok si nou pa wè sa konnen nou gen kaka nan je nou oubyen nou mèt met linèt alright fanm nan klere fanm nan klere klere klere waw i love you queen mwen men tout medam yo mwen men fednaelle mwen men blondedy mwen men florence mwen men richelle M gen lanmou pou tout kap fè bagay serye. E si m ta montre nou YouTube mwen, Facebook mwen, mwen abòne avèk tout nèt, nèt, nèt. Tout se ayisyen parèy mwen yo ye. Mwen ba yo tout pouch. M pa pral joure youn pou lòt. Ok, m renmen tout, tout, tout, tout medam yo. M ta swete tout ayisyen panse menm jan avèm. Ann pouse medam yo. Ann ede yo avanse. Ok paske si nou fèl konsa Yap rive pi lwen Ok Lè konsa Fednaelle tap rive pi lwen si nou te fèl konsa Si nou pat chita nan pati pri Nou pap abòne a sa Nou pap abòne a sa Ou imajine ou si tout fanatik Blondedy ta vide vin sipòte Fednaelle tou Kòman ki kote l tap ye Tout fanatik Fednaelle ta sipòte Blondedy Tout fanatik Fednaelle ta abòne a Florence Abòne a Blondedy Abòne a Rutshelle Lè konsa nou tap gen aktè ki gen ki gen an ki gen chanèl nepòt 200 milyon vyouz. Map di yon gran mèsi avèk ou menm ki fin gade ti videyo sa pa ale san ou pa ba nou yon abòne yon like ok ap ede nou.